Pandan 25 lane maryaj, fanm sa sibi tout kalite vyolans, ni nan kò l, ni nan sa l ye kòm moun, ni nan nanm li ak lespri l. Li deside li ap kite mouche sa avèk yon mak, yon souvni avèk luil sa ki ap bouyi sou dife a pandan l ap pale a. Bonjou tout moun, byenvini nan Kanè, ribrik literè sou Chemika BBF. Si w konekte ansanm avèk nou sou YouTube, w ap deja konnen tout mwa mas la li konsakre pou dwa fanm avèk lòt sitiyasyon ki lye avèk fanm. Sa w ap tann pou w al konekte ansanm avèk nou sou YouTube? Al abone! Pou Kanè jodi a, nou ap fè l alansyèn. Jan n te konn abitye fè l la, Mwen ap prezante nou otris la ansanm avèk liv la, mwen ap pataje avèk nou kontèks lekti a e mwen ap fè yon rezime liv la pou nou. Pou m fini, mwen ap pataje ansanm avèk nou avi pèsonèl mwen. Carnet, Epizòd 3, A la rive lavi, Melissa Beralus. Melissa Beralus fèt Pòtoprens an 1995. Li te manb Atelier Jeudi Soir epi li te patisipe nan plizyè rekèy kolektif. Li se medyatris kiltirèl epi li se jounalis. Li kolabore avèk medya anliy AyiboPost epi Muzel ki se yon platfòm ki mete limyè sou travay fanm. Melissa Beralus anime yon podcast ki rele De Qui S'agit-elle? pou pale de fanm ki sitou nan domèn atistik, listwa, bliye osinon tou kareman efase. Li te diplome nan ENARTS, Ecole Nationale des Arts, Lycée Plasticien, e li te etidye tou Histoire de l'Art ak Akeyoloji nan IERA. Aktyèlman, li al kontinye etid li nan Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, an Frans. Alarive lavi se premye liv Melissa Beralus, ki pibliye an 2016, Fam, Non Maskilen, pibliye an 2021. Melissa Beralus se feminis. A la rive lavi pibliye an 2016 nan Setwa Edisyon. Sa pa ekri okenn kote nan liv la men nou ka di se yon resi e li genyen 57 paj. Istwa ki nan liv la li enspire de yon evènman ki te pase tout bon nan lane 1980 yo. Chemika BBF vle pwopoze kontni sou literati, teyat, ar epi kilti. Tout sa yo, se de seri de medyòm, de kanal, kote swa jeneralman moun yo fè pase lide yo avèk emosyon yo, osinon yo pran plas, yo pran espas epi yo mennen konba yo. Ebyen, kòm mwa mas la jeneralman li konsidere kòm mwa dwa fanm, nou di poukisa pou nou pa pwopoze kontni sou tematik sa a nan tout ribrik nou yo sou Chemika BVF pandan tout mwa mas la. Yon jenn fanm ki grandi san manman ak yon papa ki toujou ap bat li pou ti krik ti krak marye ak yon mesye ki vin fè l ap sibi menm bagay yo e menm pi mal. Pandan 25 lane maryaj, Fanm sa a sibi tout kalite vyolans, ni nan kò l, ni nan sa l ye kòm moun, ni nan nanm li ak lespri l. Yon bon maten, fanm sa a deside l ap pale. L ap pale pou l di tout sa l te sibi e pou l di desizyon l pran pou l viv paske li chwazi viv. E an menm tan tou, li deside li ap kite mouche sa a avèk yon mak, yon souvni avèk luil sa a ki ap bouyi sou dife a pandan l ap pale a. Premyeman, an lagan tit liv la ka mete nou sou men nou. Jeneralman lè nou di alarive tèl bagay, se paske se yon bagay n ap tann, nou bezwen l rive jwenn nou. Men an menm tan tou, nou ap kouri pou li, nou poko pare pou nou akeyi l vre. Enben, nan tit liv sa a, Nou ka di alarive lavi se yon fason pou pèsonaj la ki se yon fanm e ki pa gen non di li menm li vle viv, li pare pou l akeyi lavi. Men pa rapò avèk tout sitiyasyon vyolans sa, tout toubiyon vyolans la, li retwouve l ladann nan, li pa ka viv vre. Dezyèmman, liv la montre klèman Sitiyasyon sa a, kote fanm yo, jeneralman, yo pase tout vi yo anba dominasyon. Pandan nan fanmi yo, yo sibi otorite, pouvwa, vyolans gason ki nan fanmi sa a, jeneralman se yon papa, yon tonton, yon gran frè oubyen yon kouzen, Epi, apre, lè yo vin gon nèg ki rantre nan lavi yo, ki vin tounen mari yo, patnè yo, konjwen yo, fiyanse yo oubyen yon senp mennaj, lè yo panse yo pral kite cycle de violence sa, se konsa yo di l an fransè, lè yo panse yo pral kite toubiyon vyolans sa, enben yo rantre ladan l pi fon toujou. E lè sa a, lavi yo konn menase, yo konn menm rive pèdi lavi yo. Twazyèmman, Fanm ki nan sitiyasyon sa yo, yo bezwen bon anviwònman, bon akonpayman, bon asistans pou yo rive soti nan sa yo ye a. Pa egzanp, lè pèsonaj fanm sa a ki nan liv la te resi gen kouraj pou l pale, Jezila ki se yon lòt pèsonaj te fè l konprann, se paske Mayil renmen l Ki fè l te ap fè l sibi tout bagay sa yo. Non, lanmou pa manifeste nan vyolans. Non, lanmou pa manifeste ak vyolans. Katriyèm epi dènye avi pèsonèl mwen sou tèks la, Fanm ki nan sitiyasyon sa yo, lè yo resi di sètase, Yo pap rete nan sa yo ye a ankò, nanpwen anyen yo pa fè pou yo chape poul yo. E jeneralman, bouwo yo swa pèdi lavi yo osinon yo gen yon mak avi. Paske se konsa sistèm nan fonksyone. Se swa fanm ki viktim yo, yo menm yo pèdi lavi yo, Se swa, yo menm, lè yo resi pran desizyon an paske pa gen ankenn akonpayman, pa gen ankenn sistèm jidisyè ki pou akonpanye yo pou yo sòti nan sa yo ye a, eben lè yo resi aji a, sa ki te ka rive yo a, yo menm, yo fè bouwo a li. E jeneralman, Yo fè l ak sa yo genyen, ak sa yo konnen. Nan alarive lavi, fanm nan te deside vide yon luil cho, on luil bouyi, nan zòrèy mari l la. Tout mwayen bon pou nou pale de tout sa k ap kankannen sosyete nou an. Literati se yonn ladan yo. Èske w li Alarive lavi, Melissa Béralus ekri? Si wi, pa ezite di nou nan kòmantè a epi kite avi pèsonèl ou sou lekti sa a. Epi si w li lòt tèks ki gen rapò avèk dwa fanm, sitiyasyon fanm tou anndan sosyete ayisyèn nan men nan mond lan an jeneral, pa ezite kite yon ti kòmantè.